Ralph sa kap fèt kijan w ye kijan tout bagay ye menm. Nou la nou la nou la nap gade nap swiv nap tann. Li pa janm pale fò non men bon Ralph Fens se Carimi se Carimi k mennen nou la e tanke pwomotè konbyen fwa w fè Carimi? Pou mwen nèt avan m pa ka konte. Lè m di w m pa ka konte a paske lè m t ap kòmanse an tèm de fè evènman, Carimi se te youn nan djaz ke m te la avè l. An n di pa egzanp lan yon ane m te gendwa fè Carimi nenpòt twa ou kat fwa lan yon ane. Men se te yon match-up ke m te konn ap fè between Carimi, T-vice, Harmonik. Se te twa djaz ke m te itilize anpil lè m t ap fèk kòmanse nan karyè m. Ok donk Carimi m sèten ke ou grandi a Carimi etan ke fanatik etan ke pwomotè donk kisa sa vle di pou ou lè w gade djaz sa si w tap tradwi djaz sa avèk yon mo ki mo ke w tap tradwi l?
Fyète istorik pou m di 2 nan sa yo ou konprann paske jodi a la m panse ke li fè fyète nou menm kòm ayisyen pou nou kapab fè sa nap fè jodi a la. E jodi a lè w ap mache pou w ap gade anndan usb Arena ke yo gen yon djaz ayisyen kòm Carimi ki fè pati dè gran ki sold out yon usb Arena ki vle di pou mwen menm menn fyète menn. Se fyète. Kounye a, sa k eksplike ke malgre di a sa pa egziste men li toujou kreye furè, li toujou kreye atant. Yon premye reyinyon fèt Accor Arena an Frans an 2022, Pak, yon dezyèm reyinyon ap fèt ankò la 2 zan aprè Ozetazini an mòd konsè e Arena e li Pak. Sa w panse ki tradui ak eksplike sa Ralph? Monchè te m di w, m panse ke Carimi te te youn nan djaz lè ke l te sòti ki te sòti diferan e. Akoz de sa, l te mennen yon gwoup jèn dèyè l. Konparativman avèk djaz ki te la yo, se sa k fè Carimi te youn nan djaz ki te yon jan pikòp. Nan yon pwen, yo te konn rele l djaz bòbogòm. Ou konprann sa m ap di w la? Men, yo te vin ak pwòp stil yo, ki vle di yo te kreye pwòp fanbase yo an jeneral. Now, nan tout sa k ap fèt, depi yon bagay pa egziste, li vin rare pou w jwenn, se tou nòmal kounye a, jodi a la, si ke l ap fè yon apirans, yo pa konnen, se pa yon bagay ki la. Ki vle di of course wap gen anpil moun ki fè deplasman ki vini ki pou bo atant sa men pa kont anko m panse ke carimi an jeneral te vreman vre gran lan biznis nou an petèt a lepok nou menm nou pat ko wè l nou pat wè sa ke l te reprezante pou nou menm kom ayisyen e jodi an la m panse ke anko menm ke yo pa egziste yo stil ap fè wout pou pou biznis bon pou nou menm kom ayisyen. M byen di. Ok. E èske ou gen 3 mizik, 5 mizik ke, 5 mizik ke Carimi prefere w?
Monchè m chaje men youn nan mizik ke mwen menm mwen toujou toujou kòm si number one pou mwen menm se Désolé de Carlo Vieux. Carlo Vieux, ok.
Wè. Malgre ke ankò anpil moun Vodwazye a yo wè, anpil moun Vodwazye yo wè.

Poko wè lèm tap kòmanse. Yes pa gen pwoblèm madan Fate. Ok e Ralph e nou pap kenbe ou nou konnen ke ou okipe men sètènman ou toujou nan aktyalite Chiang Mai nou pale de sa men nap wè ke ou kòmanse pran anpil dimansyon ou kòmanse non an kòmanse elaji fèt wap fè yo kòmanse pran gwo dimansyon nan biznis se mizik lan sa sa di pou ou menn lè w gade ke dimansyon etap ke w kòmanse franchi seryezman nan biznis lan e kòm jèn. Monchè te m di w yon bagay menn se. M kapab di petèt aktyalite HMI se youn nan rezon ki fè ke petèt gondwa gen yon diferan limyè ki limen sou de jèn k ap fè. Paske pou m onèt avè w, depi vrèman vre lè n kòmanse lan premye tim nou, nou te deja vrèman vre ap fè de gwo evenman. Men pa kont, Nou te gon limyè k pat janm sou akoz ke of course toujou gon fokis sou Lòt ansyen ki te la yeah. M pa m pap menm rele yo ansyen, pi gran yo, nèg ki fè dè bagay nan biznis nou an ke nou respekte kanmenm. Men m panse ke biznis nou an anpil fwa li yon jan panche yon bò paske Yo pa vreman vle wè sa lòt ap fè, sa jèn ap fè yo. Ou konprann sa m di w? Se youn nan rezon ki fè ke li vin parèt ke a se jodi a w ap tande non byen ke l ap fè bri men pòkont on nèg tankou Fito jan m di w lan la s on nèg se biznis li jere ou gon dwa bon lajan se youn men fò w ap ba l bon evenman ki vle di si depi lè m ap kòmanse m ap di l avèk Carimi mesye m ap pale w depi premye fèt mwen. Ou konprann sa m vle map dil avèk carime m vini nan kounye an la map dil avèk kay map dil avèk vibe e se youn nan rezon tou nou kapab wè li pa fasil pou yon moun te gen yon kay vibe nan menm afich se mwen menm yo bay fasilite sa se paske mwen ou konprann sa m vle jan ke m travay avè yo depi kilè map travay avè yo tou si yo konnen ke m patap ka ba yo randman yo patap kapab ban mwen chans sa. Men janm diw lan nou gen yon biznis kote ke anpil fwa li pran tan pou yo wè dè jèn e se sak fèm di jodi a la nou se youn nan rezon ki fè ke wi yo kòmanse wè dè lòt evènman dè lòt moun nan biznis lan ou konprann sa men non la li egziste lap fè lòbèy lontan.
Mèsi m kontan wè ou Ralph.
Pa gen pwoblèm.
Yes.